Gen kamyon imigrasyon pran moun ki tou boule a tout moun yo. Pa gen youn ki reponn pou yo defann moun sa yo. Pandan se tan yo pwòp yo batay antre yo pou kraze peyi a. Yo pa vle ke site yo rete sou pye. Pou ayisyen retounen lakay yo. Sa enpòtan.
Wap byen pale la.
Efektivman vre sa di a gon pakèt reyalite wi. Yo pito ke chak jou pou yo mete latwoublay nan peyi a pou yo fè ayisyen ap kouri moute kouri desann ap pran imilyasyon nan men lòt nasyon. Fwa sa mwen prè pou m bay viv pou peyi sa.
E sa fè ri men se vreman malere.

Nap jere sa. Monchè kè kè poze li ye. Sak fèm di kè poze ou ka konprann sak fèm avèw mwen map mache e pandan mdi sa mse poum di sa sensèman avèw map mache nap viv nan yon moman la ki trèlman dezagreyab nan sosyete a nou gon pakèt moun ki swedizan Di yap defann li. Epi ozetazini kanpe dè do yo kom espyon. Oh oh kote yo te la.
Sak konnen.
Se grav wi se grav wi. De vye yo nan bon panse ki gen nan tet yo. Konn yo fe tout moun nan peyi dayiti tounen vye rat. Mwen konnen kasayòl kasa nou mele tout bon wi. Komedi depim rat m resi pran nan pèlen.
Kote wap jwenn premyeman.

Se espion ozetazini yo ye.
Sa w di m la a? Nèg la di m dyòl li kap tye l. Dyòl. Se lanbè ozetazini yo ye. Se tchoul ozetazini yo ye. Se peyi dayiti y ap kraze pou peyi ozetazini grandi. Ou ap pale kèk tan men jodi a la a mon frè, ou pale pou 200 mil an. Ou pale pou 200 mil an. Antoulèka, m ap di nou sa. pou nou ouvè je nou antanke pèp ayisyen. Pa bliye, aprè koudeta Aristide 2004, yo voye nou, yo voye minista ba nou. Kisa minista te fè? Anyen. Li pa fè anyen. Li fè yon pakèt tan ke sòlda yo soti Ayiti tou rich. Yo pran mezi kòb ki pou rekonstwi peyi a. Yo lage akizasyon sou politisyen di ke yo vòlè kòb. Haiti. Ti John tou koupe sa. Yeah m pran l. Tou koupe l.
Yeah yeah m pran l. Pandansetan se menm kòb sa yo ki t ap peye Minista. Kisa? Sòlda yo ki te pi pòv. Sou chak 100 moun ayisyen osinon 100 fi, yo kite 7 fi ki malad. Afè maladi, VIH, nou pa t konn sa nou menm. Yeah, m konprann bagay la se yon bagay ki senp, paske bagay la trè konplike. Sou chak 100 gason, de 2004 a 2006 3 enfekte pa VIH yo pou pakèt vye nèg lèd. Vini Ayiti vin kontamine pèp la.
Sepandan,
olye pou yo. Ame bsap mete fòs la ansanm avèk lapolis pou bay peyi a sekirite, ba yo zam, ba yo cha, yo pran lòt moun vin fè rich. Sepandan pèp ayisyen ap mou ak grangou. Kòb ap soti Ayiti anrichie lòt nasyon. E pou rezon sa map defann ayisyen ki fè yo vle tiye m. Men jan nou pa vle wèm nan m pa vle wè nou menm tou oh yeah sa map di yo koupe yo lage yo papa wè John mwen m klè jan nou pa vle wèm nan m konnen yo pa vle wèm m gen repons la yo pa vle wèm pa vle wè yo menm wè lwen papa
Nan kòb Piton. Jazz la tou la, jazz granmoun nan la wi. Non, nou pa gen pwoblèm. Nou jazz la la. Nou pa gen pwoblèm. M gen misyon pou ou. Mwen pase kote m. M ap voye ou jere yon bagay pou mwen. Paske nou gen misyon. Nan men Vachale, depi ou di m, a ou la menm kounya, kounya menm. Tande m.
Fè tout enfòmasyon pou konn kote reyinyon prezidan an ye.

Nono gad yon sezisman. Retounen nan kòb ou tande. Ap mouri wi prezidan men ap gen anpil moun kap mouri dèyè w. Anmweyy anmweyy
anmweyy. Ohh ohh ohh kanpe la kanpe la woyy.
Paske pèp la pap pran sa nan men. Se nou menm ayisyen.
Nou dwe met tèt nou ansanm pou nou rekonstwi Ayiti.
Ok. Nan moman rekonstriksyon Ayiti a. Mwen menm m soti nan Repiblik Dominikèn, mwen se Vizgen Jean Baptiste. E mwen vini, vin fè entèvyous ansanm avèk ou pou m kapab konnen ki nan ki fason. Ki kondisyon gen pou kapab korije labyè pou kapab bay yon meyè konstriksyon an Ayiti? Bon yon peyi li pa gen manje. Sa w di m la a?
Nèg la di m dyòl li kap tye l. Dyòl.
Agrikilti a fini. Ki sistèm ou genyen pou kapab ede pèp la nan agrikilti peyi a? Pa kòmanse tranble la a non, ret anplas.
Sistèm mwen m vle mete sou pye a, mwen pa vle ke si gen 30 ayisyen ki gen yon moso tè, 2 kawo tè, tou le tan t ap travay tè a ansanm. Mwen pa vle sa. Ti John tou koupe sa.
Yeah m pran li. Tou koupe l. Yeah, yeah m pran li. Koupe l. Yon moun nan sektè boujwa. ki santi ke li ka pran domèn agrikilti a ki son agonòm nap bal opòtinite pou li lwe tè sa nan men moun peyizan yo lèl lwe tè sa menm moun sa yo li dwe ba yo travay tè a pou moun sa yo ap touche epi pou lap peye yo tè kòb tè li lwe a. Sa enpòtan. Wap byen pale la.
Efektivman wi Sal te ak on pakèt reyalite wi. N ap mete a la dispozisyon ke kote magazen leta kote l pral fè depo nan magazen sa yo pou l ka vann li avèk pèp la. Men afè on moun travay on ti moso lè on moun lòt moun nan travay ti mo, pap gen bagay sa. Tout moun se travayè nou ye. Nou pral met tèt nou ansanm pou nou rekonstwi Ayiti. Sa ki chak moun gen don yo. Agrikòl yo pral. nan plantasyon. Sitade yo, y ap la pou yo bay plan pou kòman ke Ayiti ap devlope, chak moun ap gen plas yo nan sosyete a.
Ok. Tankou dyaspora yo kòmanse prepare yo pou yo mete yon bank. de la diaspora an Ayiti pou yo prepare yo pou yo kapab ede yo kòm yon gouvènman k ap vini pou yo kapab ede yo nan konstriksyon peyi a pou lapolis pa depan de Etazini ni depan de Kanada. Kouman ou pral ede diaspora sa nan baz sa? Ki sekirite ou kapab bay diaspora sa pou yo kapab kontinye apòte avèk lajan yo? pou konstriksyon peyi a. Pa kòmanse tranble la a non, ret anplas. Chak grenn Ayisyen ki fèt ann Ayiti, depi se ti gason, depi a 16, 17 an, n ap kòmanse ba w antrenman militè Ayiti. L ap antre nan lapolis, kit li se fi, li se gason. Menm kote a tou l ap gen opòtinite, swa li al nan agonomi. osinon li menm ki konnen si l pral nan Jeni Sivil, osinon tou li kapab ale tou nan kèlkeswa sa ki se doktè osinon syantifik, sa ki fè l plezi a ke l ap gen opòtinite pou l aprann. Konsa, n ap gen yon peyi ki foul. avèk militè, lapolis, men sa pap di kesyon de ensekirite. Moun ki renmen zam ap gen opòtinite pou yo pote zam nan nan bon kondisyon. Ok ok ok Kom mwen tande w pale de lame lapolis ou retire yon enstans nan peyi a. ke se enstans ke anviwonsman ki kap pwoteje tout binaj lanati, lap pye bwa yo, rivyè yo, sous, min yo, ke se enstans ki rele bsap la, m pa tande yon non men kòmsi li genlè pa egziste nan lavi a. Yon militè, yon bsap se yon militè li ye. Otomatikman m pale de militè, bsap la se kò militè ki la pou sekirize fontyè nou an. Kidonk bsap se youn nan pi gwo fòs ke nou pa jamè konnen an Ayiti.
Nono gad yon sezisman. Retounen nan kòk ou tande. Lè yon grenn gason kanpe li di w wi li prè pou l bay vi l pou kanal la fèt. E li kanpe si se pa li menm lapolis pa t avè l. Li di sa klè, nou pa nan demokrasi. Se sa n pa vle konprann non. Nou pa nan demokrasi. Kòman?
Antere peyi an! Bann sanwont.
Li pa gen prezidan k avè l. Li kanpe l bay pèp la sekirite. Sosyete a mande nou eskiz. Paske gen kesyon m ap poze la. Se pa ta yon dwa, men se yon rezon. E kòm afè kòb. Ou te di ke ou pran, ke ou lage kò ou nan lari ak kòb la, ou pa konn nan ki peyi ou voye kò ou, evade. Pawòl yo te tèlman vekse m, m te tèlman santi m gen pwoblèm. Bagay la nan toupatou ou ap pale. Sa di mwen menm m la pou mwen m se yon opòtinite trè klè dèske ou vin parèt e pou ka di m èske vrèman ou pran kòb peyi a vrèman, kiyès moun ou pran kòb, nan men ki enstitisyon ou pran yon kòb pou poko delivre avè l.